Hello hello bonswa kòman nou ye mwen salye tout zanmi chanèl zèt orijinal kèlkeswa lè wap jwenn videyo sa si te maten si te nan aswè e non salye ou dan le non de jezi jezi fidèl jezi gran jezi ki pa konn pèdi batay Jezi lèl di wi pèsòn paka di non. Euh mwen vin pataje yon vèsè ansanm avèk nou yon tèks biblik kote tout moun konnen vèsè sa nan bib la. E moun si tèlman konnen l menm lè moun nan pa konvèti, menm lè moun nan poko aksepte Kris, men li konnen e tèks sa a nan Bib la. Ki se 2 Koretyen 5 vèsè 17. Li di konsa, Si kèlken èt an Kris,

ansanm avèk vèsè sa a ki se 2 Korentyen 5, vèsè 17. Pandan tout jou yo ki pase, e pran semèn sa a, se yon vèsè ki vin nan tèt mwen, m ap reflechi de li. E se youn nan rezon tou ki fè ke m vin pataje li ansanm avèk ou nan videyo sa. Si yon moun nan Kris la. Ou dwe yon lòt moun. Bagay lontan yo ou dwe fè disparèt yo nan ou, se bagay nèf ki pran plas li. Alò kesyon ke nou ap poze Avèk chak moun ki pral tande e gade videyo sa a, e se yon sijè ke nou tire anndan tèks lan, gade nan ou pou wè èske bagay lontan yo toujou la, ou di mwens èske se bagay nèf ki pran plas li. E si ou ta remake bagay lontan yo se yo menm ki la pandan ou vin nan Kris la, Ebyen w gon travay pou fè nan lavi w. Bagay lontan yo lè yo nan yon moun ou ka gen rankin, ou ka gen dilivtè, ou son moun ki pap padone, ou son moun ki pap bliye, ou son moun men nenpòt jan w viv nan salte, nan malproprete. Nan dezòd la chè sa pa fè anyen paske ou pa nan Kris la. Men tèks la di byen si yon moun nan Kris la li dwe fè disparèt bagay lontan yo epi se bagay nèf ki dwe pran plas li. Kesyon m ap poze èske ou wè w gen bagay nèf Ki rantre? Ou di mwens eske se bagay lontan yo ki la toujou pandan ou vini nan Kris la? Pawòl Bondye di, li pa teni kont de tan inyorans ke nou te fè lè nou potko aksepte Kris, sa nou te konn fè lontan lè nou potko konn laverite, Li pa teni kont de yo. Men pandan nou nan Kris la, nou dwe gen yon lòt konpòteman. Nou dwe fè disparèt tout bagay ki pa bon nan nou. Yon moun ki ap pratike. Bagay lontan, menm lèl legliz li ka fè sal vle, lal kotel vle, paske bagay lontan yo k toujou nan li, li pa gen bagay nèf ki rantre. Alò konsèy mwen pou nou nan videyo sa, an nou chèche rantre bagay nèf nan lavi nou, nan atitid nou, nan konpòteman nou, nan jan nou ap aji, jan nou ap pale, jan nou ap mache, frekantasyon ke nou ap fè. Panse poukisa lè yon moun te deyò a li te aji jan l te vle paske li potko genyen konesans de pawòl la. Se sa k fè, Dye di, li pa teni kont de tan inyorans ke nou te pase lè nou potko konn Bondye. Nou te ka aji jan nou te vle, nou di sa nou vle. Nou ale kote nou vle. Men kounye a, lè nou nan Kris la, nou dwe genyen sa yo rele, nou dwe pratike bon bagay nan vi nou. Yon moun ki nan Kris lan, li dwe jete rankin, li dwe jete pale mal, paske se bagay nèf ki vin nan ou kounye a. Si w te konn pale mal, e sa l di wi, bagay ansyen yo. yo pase kounye a se bagay nèf ki rantre nan lavi nou n ap pran yon egzanp lè w te deyò a nou potko konn Bondye ou te ka gen 2 madanm si w se yon gason ou te ka gen 2 madanm men imedyatman w aksepte Kris ou dwe genyen yon sèl madanm si w wè pandan Ou anndan Kris, ou anndan legliz, ou toujou ap pratike de madanm nan, se bagay lontan yo ki nan ou, ou poko chanje, ou poko prije, e ou poko nan Bondye tou. Si w wè pandan w anndan an, ou wè ou son fi wap pratike de mari, Pandan w genyen mari lakay ou Mario kontinye ap fè lòt mennaj, lòt zanmi, lòt kliyan, se bagay ansyen yo ki nan lavi w ou gon travay pou fè. Paske lè bagay nèf rantre, ou pa bezwen di moun ou chanje, moun k ap fwote avè w ap wè sa. Si quelqu'un est en Christ. Il est une nouvelle créature. Si w vin yon nouvo ou di mwen yon nouvelle créature, ou pa bezwen di moun wè, di moun sa a travè atitid ou, konpòtman w, moun ki te konnen w ap wè, a, entèl chanje wi pandan l vin aksepte levanjil. Pandan l vin anndan legliz la, l vin gen yon lòt konpòtman wi. Li te awogan, men nou wè l ki te awogan. Hum. Li te koken. men nou wè l ki te koken. Li te vòlè, men nou wè l ki te vòlè. Li te bay manti, men nou wè l kòmanse pa bay manti ankò. A nan 2 Koretyen 5, 17 lan, li gen lè rantre nan lavi sè entèl, li gen lè rantre nan lavi frè entèl. Men si w wè, pandan w nan Kris la, ou gen tout vis sa yo nan lavi w toujou, Non. Ou poko jete bagay lontan yo. Li di se pou n voye yo jete, se pou n fè disparèt yo nan nou. Se bagay nèf ki rantre nan nou. Lè bagay nèf rantre nan nou, n ap gen yon lòt karaktè. N ap gen yon lòt langaj. Bate bagay ansyen yo, yo disparèt nan nou. Se yon vèsè tout moun konnen, ni moun nan te anndan legliz, ni l pa t anndan legliz.

Se pou tout sa wap pwodwi nan ou se pou yo vin nouvèl. Tout sa wap pwatike se pou yo vin nouvèl nan lavi ou. Paske choz ansyen yo, les choses anciennes sont passées. Bagay lontan yo, yo pase. Kesyon nap poze ou, eske ou wè bagay Ansyen yo pase nan lavi w. Di liv tè sou lestomak ou ou pa ka pale ak entèl. M pap janm padone l pou sa l fè m nan. Pou pawòl li te di sou mwen an m pap janm padone l m pap janm bliye l. Ou toujou ap pratike bagay ki sal nan lavi w. Ou poko gen 2 Koretyen 5, 17 nan lavi w. Li poko rantre. Lè l rantre. W ap vin yon lòt moun, chè frè e sè e ami dan le Senyè. An nou mande Bondye gras sou se jèn gason. Ou pa ka satisfè avèk yon sèl mennaj pandan w legliz lan, se bagay ansyen yo ki nan lavi ou toujou ou bezwen chanje. Sou se jèn fi. Kote w rete nan katye kote w rete se ou menm ki kòmande katye a. Twa kat mennaj ou pa gen pwoblèm epi wap chante nan koral wap chante nan gwoup chant ok se bagay ansyen yo k nan lavi w ou bezwen chanje. Mwen menm mwen bezwen chanje ou menm ou bezwen chanje nou bezwen chanje paske se atravè nou menm ki se moun legliz. Lot moun ap vin konvèti. Oh mesye gade jan mesye entèl te vakabon. Gade jan pandan l vin konvèti apa l chanje. Anben levanjil la gon bagay serye ladann. Oh apa l vin chanje. Oh gade jan sista entèl Gade jan Magalie te vakabòn. Apa pandan l konvèti an, li gon lòt tanperaman, li gon lòt karaktè, li gon lòt bagay ki nan lavi li. Ebyen mwen menm ban m rantre tou. Paske 2 Koretyen 5, 17 rantre nan lavi w, lòt moun. Ou pa bezwen di lòt moun sa. Moun ap wè sa. Men si w wè. Pandan w ap chante nan koral, w ap dirije, w ap preche, ou toujou ap kontinye nan bagay lontan yo. Yo toujou nan ou, vis yo toujou ret nan ou, ou gon travay ke ou bezwen fè nan lavi ou, jèn gason, jèn fi, pastè, evanjelis, dyak, dam misyonè, prezidan, vis prezidan, past ol, presbit, dyak. Evanjelis, an nou fè disparèt bagay lontan yo. Pandan w nan Kris la, ou se yon moun nèf. Ou se yon lòt moun. Ebyen, an nou fè, an nou mache. An nou kenbe, an nou fè lòt moun pa kritike levanjil la pou jan n ap mache, nan konpòteman nou, nan jan nou aji. Sa n di maten, se pa li n di aprèmidi. Nou chanje lang, nou gen de pawòl. Ebyen, annou wè si 2 Koretyen 5 vèsè 17 la, si l rantre nan lavi nou, nou va yon lòt moun. Bagay lontan yo va disparèt. Men, si ou wè ou toujou ap fè sa k pa bon pandan ou gen mari a, Ou gen ti zanmi, ou gen ti kliyan, ou gen lòt zanmi, ou gen boyfriend, ou gen Non, li pa ka konsa. Epi ou pa, ou gen le kouraj, ou toujou ap chante nan koral la, ou toujou ap dirije. Lè w nan legliz la, ou chante chan desperans lan nèt, moun pa ka beni, se sèl ou menm ki beni. Non, si w ap adore, Ou gon pèp devan w. Fòk yo beni a travè kantik yo, men si w wè w ap chante chan desperans lan nèt, ou wè moun pa beni. Gon bagay ki pa mache. Fon ti chita pou reflechi. Dèfwa nou pa vle chita pou zanmi nou pa wè ke nou chita. Men lè lavi m pa pwòp, lè lavi w pa pwòp, fò w santi. Se bagay lontan yo k nan lavi ou poko gen bagay nèf chita pou reflechi sèm chita pou reflechi frèm pou nou mande Bondye poul fè disparèt alelouya bagay lontan yo vye mès nou yo vye viris nou yo sak nan lavi nou k paka chanje an nou mande Bondye gras Pou l disparèt yo nan lavi nou pou 2 Koretyen 5, 17 la pou l nan nou. Si nou nan Kris la, nou dwe kite bagay lontan yo, nou dwe voye yo jete, nou dwe fè disparèt yo nan lavi nou, se bagay nèf kounye a ki pran plas li. Zanmi m, frè m, sè m, annou chèche fason pou nou aranje lavi nou, nan konpòtman nou, Nan jan n ap aji, nan pawòl nou, nan frekantasyon nou, nan travay nou, nan legliz nou, pou jan nou ap aji, an nou fè wè 2 Koretyen 5, 17 la, li nan lavi nou. Ke Bondye beni nou, ke gras Senyè a kouvri nou, barikade nou, o non de Jezi.